Ken. Ki pawol m pral bay boss la la menm. Ki pawol m pral bay li. Misye rele m la, misye di m. Dat li banm misyon an. Si l pat rele m, genlè m pa tap rele l. M genlè ap mawon l. Sa m pral fè. Shit. De tout fason, m gentan di l map vin kote l. M pral kote l. Men m poko konnen koman sa pral fini ant mwen menm ansanm avèk patwon an. Ok.

Ou konnen. E randevou Aji yo te banm nan? Randevou mwen? Ya.
Ki randevou?
E pa ou m te wè t ap goumen avèk frè m nan? Ki sa w vin fè la? Ki sa w bezwen? Kiyès? Mwen menm?
Pou tyemoun sa w te wè? Wi.
Sa k pase w? Koulè wèt sa w te wè sou mwen? Sa k pase w? Ou konnen depi wèm depi m wè w yon kote cheri m ba bay plas. Depi w wèm depi kilè? Kèlè m monte lè la m ale. M kite la pou ou mèt rete. Sè w pa respekte figi m pa respekte yon bòs menm non men. Zè la li menm. Ou wè si e sa l ap fè? M ap elimine fèl la pi rapid. Ou wè depi l pa renmen avè m. Ou wè depi l pa renmen avè m se elimine l ye. Map elimine frèl la de oun abe Yes Pale avèl lap fè baray Li wèm vin chita kotel la O se li mte wè la la li Frekan liye men li pa ba yon bòs respè Gen chans zam mwen pa sou mwen
Pa tro pranm pa tro pranm Sak kanpe sou mwen la kanpe sou mwen Sak pa tro pranm la Sak pase Sak pase menm bòs la Sak pase

Epa epa ap dezame. Banm di yon bagay banm di yon bagay bro sa banm di yon bagay klè. Monchè m rive sou misye. Men janm wè bagay la bagay la pa fasil. Bagay la pa fasil m oblije se yon lòt fason m pral kreye. Mwen menm se sa m vle. M vle kòmsi pou dim sa m pral di w la eske l bon oubyen l pa bon. M konnen la ou fache. Ou mèt te chwazi fè sa w vle. Sa w vle fè avè m nan fè l. Ou sinon si w pa dakò boss mwen m te tou mache yon fason si tout fwa w pa dakò avèk sa m di w la. Pou m fini avèk tout bagay. Kèt mesye. Dat manzè mete m chita la menn. Manzè pa janm ka vini. E manzè konnen m prese. Andwa sa sitou m pa ka chita ladan l. Pou anpil tan. Yow menn, sa w fè m la menn? Oh, kouman sa?
Sa k pase menm? Sa k pase menm? Kouman sa k pase a? Desann ou, desann ou. Pale. Non, ban m di yon bagay. M te pale avè w deja, ou te gentan di m tout bagay. Ok. Men pa bliye m di w se yon misyon m bezwen byen rapid. Tande banm fon ti chita pase m pa ka pale kanpe. Wouyy humm sak pase menm. Banm di w ti manman. M te pale avè w deja, m te esplike w tout kijan bagay yo ye. M panse ou tap gentan banm misyon an deja. Men si w wè yon bagay poko mache paske m poko wè jenom nan. E si gon bagay ki te pase ou konnen m tap rele w rapid vit pandan m annik finn pale avè l la kounya m tou rele w. Ban m di w yon bagay, pa bliye m di w sa deja, depi m envesti, rapid vit. Tande sa m di w la? Gade, jodi a la menm m ap tann apèl ou. Depi m wè l, m p ap pa rele w. Yo, m lage. E pa rete la pou anpil tan. Tcheke tout sa w wè m ba w fè epi. Anben oke, pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm, baz.
O, o, Jan. Kòman sa ap fè m nan? Ay ou bon pou wap pranm pou yon misyon pou ou ou pi cho pasem. Ay m kanpe bagay sa sèt m pa renmen moun anmerde m non. Kal bagay sa m wè ou ban mwen an mwen pa ka menm fè way depi yon nèg chanje l la la l tout bagay ale wi. Ou pa menm ban m tout lajan. Ou si l te ban m tout lajan la rapid vit bagay yo pase wi. M al gade m wè si m ta wè nèg la la pou l te ka ban m kòb mwen la jodi a la.
Monchè m rive sou misye lè m pete sou misye anyen pa antre. Talè ou di yon grenn bagay, ou di pou fin ak tout bagay. Fin wap fin ak tout bagay, wap koube w la m fizye w? Ou pa ka fizye m. Oubyen wap ban m kòb mwen an?
Patwon pou m byen di w m mache ak tout valiz kòb la pou m remèt ou kòb la si tout fwa w pa dakò a misyon m nan. Si misyon m pa ka fè l, m oblije bay vag. E sa fè m mache ak tout kòb la. Ou pa gen rezon pou w fache. Aayy!
Ou konprann sa m di w la?
Map pale avè w gade. Ou mache ak tout valiz kòb la pou remèt. Bòs mwen, jan wè m di w la. Tande sa map di w la.
Mete 3 fwa lavalè sou kòb la ban mwen map pran l nan men w. Oubyen m fè tèt ou. Kòman 3 fwa lavalè? Kòman? Ou wè kòb sa? Ou wè kòb sa? Èske ou konn sa k rele lajan chango a? Ou konnen l? Bòs mwen banm di w yon bagay. Ey, psst! Map pale avè w. Banm di w yon bagay.
la m santi w ap manke m respè. Wè jan m ba w respè a, ou dwe ban m respè. Si m vin, si w wè ou ban m yon misyon, m pa ka fè misyon m pot kòb la ba ou, se paske m gen volonte. M te gen dwa kenbe kòb mwen. Misyon m se misyon m li ye. Oke?
Men sa fè m vin gen pwoblèm menn. M pa ka chita ret tann moun. Dat m chita m ap tann demwazèl la la menn. Lave m ka parèt menn. Misye koumanse nèvem wi papa. Sa gen la? Poze. Banm di yon bagay menn. Depi talè m chita map tann ou la menn ou pa janm ka parèt menn e kounya. Ou toujou gen anreta menn. M gen menm m gen anpil bagay pou m regle wi menn m pa gentan apè di menm non. M tap vini m bezwen ti nèg tan. Non non non. Dim prese fè rapid. Ou pa janm pa prese sa w gen ou chou konsa. Banm di w. Ou wè? M gen yon misyon. Ou ka ranpli misyon sa mwen. E bagay serye, pa gen bagay griyen dan. Ki misyon? Misyon m se misyon m li ye. Si m pa ka fè misyon m pot kòb la ba ou, ou pa gen dwa di m pou m mete sou li. Ok? Tande sa m pral di w la byen. E aprann sa. E pa avè m senpleman non. Aprann sa pou tout. Mwen menm, Don G. Depi kòb mwen an te gentan soti nan men m, li soti nèt.
Sa w vle fè m konprann kounya la? e pa dil map pase avèw konprann sa m di la e psst m pap pase dil avèw
e si w paka mete 3 fwa lavale sou kòb la ban mwen map fizye w kòb mwen deyò twò lontan e tou m pa bezwen kòb nan mwen misyon m bezwen baz fè rapid pou w banm misyon ou wè la map fon misyon pou ou men m pa rete avèw ou konn sa anben ou pa bezwen rete avèm devan lajan m.
Ou pa bezwen ret avèm. Sa e sam li ye. Antouka,
wè, banm di w yon bagay. Sa m te vin pou m di w la, m oblije pap ka di w li. Ou pa bezwen di m li. Ou mèt tou ale baz. E pa bliye, 3 jou. Ou wè 3 jou a miltipliye l ap miltipliye? 3 jou.
Si m pa fè misyon an, m ap pot kòb la ba ou ankò. Miltipliye kòb mwen an pote l ban mwen. M ap pot kòb la ba ou. Di m non menm, ki bagay sa?
E mwen k ap, e mwen k ap voye w. Tann, gade. Ou konn sa w pral regle pou mwen? Nan baz yo, m te bay nèg yo fè yon dil pou mwen. Nèg yo blom. Bon mezanmi epa vre m kwaze avèk Belinda Belinda dim konsa ti gason an fou epi m pa janm kwaze ti gason an nan wout mwen ka e manti li tap ban mwen wi kèt bagay li te bezwen nan menm wi li sanble yon moun li konn tout bagay bon banm vire.
Pa gen nou pale anpil. Paske ban m di w yon bagay. Ou fin pale wi mèt la.
Ou manke m respè la. Si ou mwen pa ka fè yon misyon m pot kòb la ba ou, ou vle kòm ou vle pou m mete 3 fwa lavalè sou li? Monchè, ke m fè misyon an m fini. Lè son benyen kò w. Lè lè san kò w benyen kò w wap konprann. Lè san moun ou ban m pou m touye a.
Sa e pwoblèm pa w. Ok? Sa e pwoblèm pa w. Men mwen menm non. Sa e pwoblèm pa w.
Pwoblèm pa w.
Monchè, m pa nan anpil pale anpil ansanm avè w. M gen yon respè, men m santi ou manke m respè. Ban m di w yon bagay, ou konn poukisa m pa fàn ou la?
Patwon, ban m di w yon bagay, m ap travay avè w men m pa fàn ou. Dam mwen yo rele Billy a wi. Ou konn sa k fè dlo kò pa byen kò la? Paske. Fok travay avem apre sa. Se pa paske m ap travay avè w. M p ap travay avè w. Ou ban m konmisyon, m konmisyon. M travay pou tout moun. Menm nèg ou ban m touye a, si l ban m plis kòb ke ou, mwen menm m ap elimine w. Ok? Vwala.
Sa w di m? Sa w di m? W ap elimine m? Don G ou di w ap elimine a e? Monchè, ou vle kòb la oubyen misyon w lan. Si w pa vle l, bagay la ap travèse yon lòt fason. Anben. Ou grenn bagay.
Ou grenn bagay. Ou konn kisa l ye?
Twa fwa lavalè kòb la oubyen m elimine w. M fin avè w wi. Nou pa pale ankò ok. Fini. Misyon oubyen kòb la? Kesyon twa fwa lavalè l la m pa konnen l.
Kaka isi. Donji ret donji. Wala misye paka banm 3 fwa la avanl kob la m tou fizye sa kaka kon. Yo blom.
M te tounen nan baz yo m gade m lage bal yo tankou tankou moun fou m vide bal sou nèg yo. Gen yon piti m fout yon katouch nan pye m pa konnen kote m fout li katouch la m tire. Ou konprann sa m di w la? Ou pral gade si misye vivan pou mwen. Ki bagay sa menm?
Pa voye m al fè vye bagay ou konnen jan m te ye lontan m pa konn sa ankò. Sa pa vye ou. Tande tande tande. Pa voye m nan bagay sa yo menm.
Tande m. Se mwen k ap voye w men koman w prale. wap rive nan baz la wap salye moun yo ou konnen fanm ou ye oubyen bòdè bagay wap di sak gen la mesye bagay dayè ou wè piti a piti toujou devan an sak anlè a m di ou swa nou wi wi misye menm wap rive wap gad nèg yo blom nan dil la nèg yo pa vle banm kòb kòb la tonbe yo pa vle banm kòl wap annik parèt konsa wap di konsa. E ou fek yo ye m chonje m te raple m te pale w pou bagay sa yo la m pa nan bagay sa menm m pa pral nan bagay baz sa yo ankò pou yo pa al fèm yon bagay menm. Non banm di cheri wap annik rive. Wap salye yo paske ou te toujou nan baz la ou vin salye yo lè ou rive ou fin salye yo ou gade yo. M toujou te konnen m te lontan m pa konsa ankò m pap tounen lòt bò a.
A bon m di w yo menm kap voye w ou prale ou pa prale kòmsi kòmsi ou bay ou kò sispèk ou ale an pwofesyonèl ou pran lè ou rive wap salye tout moun. Kilè kilè. Demen si se vre sa se vre se banm misyon an. Paske se bagay mwen bezwen ijan ijan bèl sa mwen bezwen konnen. Ou konprann? Map tann ou wi. Lage pye m. Ou wè la? M voye anpil misyon pou mwen la. Map tann nou. Map tann yo. Paske si pou m tounen pou m tounen met bagay nan men nèg yo paske m pa gen tan pèdi menm mwen menm. Ou konprann sa m di w la? M pa gen tan pèdi paske m pa gen tan pèdi menm. Ou konprann sa m di w la? Se nèg yo tout ap fè moun pèdi tan. E banm lage pye paske jan m wè la gèlè gen polis. Bonswa.
Kòman ou ye? Mwen byen, ou menm?
Anfòm?
M ka pran yon ti chita kote w?

Sa pa anyen cheri. Ak 25 mil peso a. Ba mwen pou sa non. Gade location mesye. Sa ak 25 mil peso a.
Ou konnen nou menm nou pa gen pwoblèm sa pa bò isit. Ou konprann? Anben map bon ou de. Se boss nou ye.
Anben pa gen pwoblèm. Map bon ou de. Anben pa gen pwoblèm cheri. Dat sa tou pa rive ou. Ya di m ki jou epi pou m pull up sou ou. Bon
dimanche.
Dimanche? A ki lè? Bonè bonè. Wi men a ki lè bonè? Bò 6 è 7 è.
Ah ebyen ok pa gen pwoblèm non cheri nap jere sa tande ok pa gen pwoblèm ou kontan wè w wi ok men mpa renmen jan w resevwa m nan bòs wi sa k pase ah ou konnen m ou bòs kon jwèt de jou an jou nap kite fre dèyè ou konprann nap kraze menm a di tankou yon ti bonè m pap kraze m zanmi.

Ou mèt fouye m. Ou mèt fouye m cheri. M ba w dwa fouye m. Ou p ap fouye m? Ebyen pa gen pwoblèm cheri. Kòm ou di m konsa dimanch a sete, e pa vre? Ebyen pa gen pwoblèm m ap jere tout bagay. Dakò cheri? M kontan wè w wi. Se lè li tan cheri m te genyen w. Dakò cheri. Pa gen pwoblèm, lòt fwa. Chè a rezon. Dayè m son w bòs, m gen kòb sou kanè m. Èvè jan m pral debloke kòb sa a pou m pou m ka jere sa. Pase fanm sa a fò m genyen l. O o! Chè! Fanm nan gen yon jan l fè mesye l souke m. Ayayay! Pito m pa rete, ban m al jere sa. Pase dimanch la wè pa wè, m ap rankontre a manzè, m pral jere sa. Yès. La fòm rele Sline tou swit la poul sou kou a non humm eyy Sline tap metem cho man men bagay la tou li gentan pa Alo sak pase menm oh wi pitit tout bagay pase dimanche a 7 è.